Mezanmi gade tout moun gentan pran chèz yo gade madanm sa menm ou pap pè don dezirab kounya la non non non ti pitit ou frekan chita yo diw chita chita granmoun diw chita ou pa vle chita bon nou konnen depil fè lè sa se tonton dezirab cho ki antre lakay ou nou konnen trè byen nan bouk la gen cho maten gen cho apremidi men avèk tonton dezirab Tout moun pran nan nan cho kijan nou ye menm oh one kijan w fè fre konsa kijan kò a ye. Dezi, menm ti bagay yo, m pa fè lòt bagay, kite m salye tout moun, jwè me la m pa fè lòt ke ti Vitamax mwen m toujou pran ki se pwodwi Haiti Food, Haiti Chérie. Se li m pran maten, midi e swa ti Haiti Food mwen. Kòman kò a ye papa, kòman bouk la ye? Eben frè m oh m gen nouvèl wi.

E janm wè timamoune ap viv avèw la fò fò marye. Gen non li byen bon tou nan bouk la twòp nèg sou timamoune byen bon. Juan m potko vle non. Sak fè sa jordan. Bon bagay gon lòt bagay pou timamoune. Yèriswa.
Sak gen.
Sa w fè. Boutèy la.

Li marye poul lèl fin marye poum touyel.
Dezi pa fè anyen monchè a minwi ou komanse di a minwi 2 ou fini wi wi ou minit wi
epi Kisa sa pou m te fè ankò? Ou pa fè anyen non.
Non m pa konnen mwen m vini m di l degaje. Ohh. On minit wi. Hein? Antann di sa ou fè on minit sou on fanm. Ou fini. Se fèt pou al fè wi. Tande bon mgen mgen gaston gaston depi nan met kapòt la li. Bagay pa bon menm se pousa monchè Hein fane fane mete sou yo bagay pa bon non Gaston wi gaston gaston men wi ti mamoun pastè a dim kounya la sam pral fè mpral kote zanmim nan ki rele Henri Kouachi poum rale fèl fon kostim e Henri Kouachi dim konsa mpaka met nenpòt kostim son tuxedo. Kounya la e dam nan wi kap fè rad pou pou ti mamoun edem se rad maryaj non ti mamoun poko vle non li poko vle maryaj non ou sou sa wi mwen menm mwen map mande map mande eske se bondye ki pale nan tèt pastè
li paka di pastè a non ou konnen pastè legliz la pastè legliz la li paka dil non

Se neg yo kap mete lemou avek rico siko yo mete lemou anfas siko kounya m di non m konn mesye yo byen kounya se le moman yo vin ap pale de lot la ti neg la ki eeh sa levan men sa leve devanm wi ti moun wi ti moun nan nò Richie Richie Richie Richie Richie kisa Richie klass.
Oh maestro klass met klass. Epa nan masaj oubyen tapaj li ye. Maestro maestro klass.
Li gentan nan klass?
Yo non non banm banm esplike yon ti bagay de Richie e sa m konn de Richie. Richie sot fè yon ekip tan nan zenglen. La byen pase nan zenglen. Jodia la Richie ap jwe nan klass. Misye se youn nan nèg ki fòme klass. Li gen yon chantè avèl ki rele Pipo kap byen pase. Richie fè dim ki moun okap ki k ede li wi. Ebyen frèm mwen Richie nou wè la nou pa konn Richie. Pa konn Richie jan l la. Richie avan l te Richie yo te ba l yon ti jwèt non k rele Tito. Tito?
Tito. Tito te konn ba yo manje.
Ou te pase timoun. Wi Tito ba yo manje wi. An men si tèlman lè l te fèt li pat gen gason nan li. Richie wi. Li te tankou yon ti bwa bale. Yo te rele l Tito. Tito Tito Tito Hum fò kenbe non an byen wi Tonton talè talè talè Richie wi ou di m kite li Tito Richie pa t janm rele Richie li te rele Tito Tout lè Richie lekòl li timoun timoun yo konn ap anmède l lè rekreyasyon Tito epi l pran wòch li konn voye men l pa t gen kò si yon van soufle Richie t ap tonbe Ki koze sa Tankou yon ti dwèt Ki koze sa Se sa k fè nan zòn kote l leve a E e e e Milo, yo rele l Tito. Ki koze sa? Uhmm. Papa a te rele Augustin Delinquant. Augustin Delinquant wi. O o o Augustin Delinquant se te yon gwo, yon gwo, yon gwo ougan. Papa a te ye. Sa yo m ap di w la la, se bagay, se bagay kwa m kwa dire pou, pou, pou yo ta peye m pou m ta di, pou gouvènman ta peye m pou m ta esplike yo. Kiyès ki Richie a yo? Manman an te rele Diela Alcius. Jan, tande, tande, Jan, di sa m ap di a, repete l apre m. Jan, Dyela, Alsiyis. Jan, Dyela, Alsiyis. E sa k fè w wè kounye a ou rele li Ritchi? Jan Era Ritchi. Papa a pa t rekonèt li. Waww, men koze! Papa a te plen fanm se te yon ougan. Ok.
Mon chè banm banm pran. Se se ti manman. I e se manman ki rekonèt li. Manman ki rekonèt li. Jean Dielal Suisse. E sak fèl rele Jean Herard Richard. Jean Herard Richard. Ok. Papa a li menm te rele Augustin Delinquant. Oh oh. Ki koze. Anben papa a li menm se te nèg Milo. Hum. E manman an se te moun yon kote yo rele Okap yo rele Dondon. Dondon. Ok. E se la lòt ti bwa la sòti wi e. Tinès Salvan, yon kote yo rele Dondon, se la l soti. Alò, papa a, se te nèg Milo, manman an soti Dondon. Manman avèk papa a, yo kwaze an 1964.

Manman se te Jean Diela Alcius ki rekonèt li pase papa se te ougan, papa te gen twòp fanm. Non papa te gentan pase plizyè fanm, manman Richie son timoun li ye devan papa.
Anben frè mwen banm baw istwa. Papa Richie sòti Milo nan yon fanmi kiltivatè. Se moun yo ki te konn travay latè di. Se moun yo tou ki te konn fè gwo rekòl kafe. Lè yo fè kafe yo Milo konsa, yo desann y al peze l yon kote yo rele Okap. Manman an li menm ki te rete Dondon, se te timoun Dondon, avèk letan, li te kite Dondon pou l al nan vil Okap pou l al kontinye etid li. Kounye a se lè sa a li bral kwaze avèk Augustin Delinquant an 1964 nan yon fèt chanpèt septantrional ta pral jwe. Yon bon lapli. Ou wè map di w bagay la la m sonje l wi. Bèl epòk, bèl epòk. Lè w tande epòk sa pitit mwen. Yon jèn gason, se pa kòmsi jan w wè bagay yo vin ye kounye a lè w ap wè jèn gason vin parèt sou fanm nan l ap mande l si li danse. Non, non, non, non, non. Avan, de, de lwen, ou wè jèn fi a, ou bezwen pale avè li, premye sa w fè, ou achte yon bivè w voye pou li. Ou achte yon? Yon bivè. A li ou achte yon bwason voye pou li? Hum, e pa nenpòt bwason, yon kola. A sèt epòk, yon kola vle di yon pakèt ti swa. Fò w, ok, alepòk, si w. Avan w al koutwaze Fò m al nan ba a. Ou ale nan, e pat gen ba. Se te machann yo ki te sou kote a la, ou di m achte yon kola,
ou di l remèt dam sa a pou ou. Epi moun nan pran kola a, l al remèt li, lè sa a kola a te nan kèz disk ou. Li di se moun sa a ki voye l pou ou. Se entèl ki voye l pou ou.
Sa vle di la ou gen tan mande dosye. Alò, demwazèl la li menm, li gen pou l pran kola a. Li bwè kola a. Epi, ou menm si w jènjan ou ka fè kontinite. Pase si w son bon jènjan ou voye yon kola bay moun pase l gen dwa refize kola a. Si l gad fòm tèt ou li pa renmen w li gen dwa pa vle kola a. Non, lè l bwè kola a, se kòmsi son angajman l pran. Li pran angajman de lwen. Men gen nèg yo menm ki konn voye kola a, men malgre yo voye kola a fi a pran l, yo pa avanture.
Men gen nèg ki jènjan, lè l fin voye kole a, fi a pran kole a avèk yon souri sou lèv. Se la manman Tito, nan septentrional la Chapelle Bas. Kite m ba w bagay non, kite m ba w bagay. Kounouya la se konsa Ogisten delenkan achte yon kola, e pa ban m wè. Yon sèvè nò. Yon sèvè nòm a sèt epòk, li voye bay Jan Dyela, Jan Dyela jis, epi medmwazèl la pran kola a, li bwè l. Men lè sa a, Ogisten delenkan an, gwo ougan an, te kanpe. Te kanpe. Epi demwazèl la wè s on bèl mesye ki voye kola a, sèvè nòm la ba li, li pran vè l. Men m ap pale w an 64. An 64, wi, ti poko fèt.

L ale devan demwazèl la, li tire chapo li, lè sa te gen gwo chapo lenn yo, e lè sa te Waya Bèl ki te alamòd, gwo patalon bati devan, epi lè sa te gen gwo pa foutè sou kote. Ou konprann sa m vle di w? Epi lè sa li tire chapo li, epi l lonje lamen bay demwazèl la, èske l ka akòde l yon mizik? Epi demwazèl la li menm, An palan de Jean Gerald Suisse li leve vrèman lap danse avèk. Mezanmi lè sa mwen di w lepòk fèt chanpèt gon lagri yon septentrional ap jwe lè sa te gen septentrional lè sa te gen djaz lè septentrional ap jwe pitit mwen ou pa plede deplase son sèl kawo l ye. Son kawo. Septan douz m. Tout bagay yo dous. Pa pale kite koze yo di a. Epi frè mwen, se la rankont la fèt. Epi men Dyela e Alsiyis pat konnen si Ogisten delenkan tan ougan. Ok. Epi on lè konsa mesye a envite l lakay li. Epi lè l rive jèn ti demwazèl, epi lè l rive, epi l wè se non lakou perisil. Li wè anpil moun, desen nan mi, koulèv, tèt mò. Li mande mesye a, kisa, poukisa tout bagay sa e? Eske se pa paw kounye a? Se lè sa a, Ogisten Delin k ap di l, mwen ougan men son bagay m eritye de fanmi, perisil la te pou granpè mwen, granpè m mouri, Epi se mwen menm lwa reklame ki vin pran perisil la. Men manman Tito li menm a sèt epòk i te moun levanjil. Tande istwa a byen wi paske li menm i leve nan fami levanjil dondon. Kounonya la se lè sa a kounya la Ogisten delenkan pral deklare l ke l renmen l. Kounye a di Augustin delenkan si w renmen mwen fò w ta ale dondon pou w mande paran m pou mwen men pa bliye demwazèl la li menm se okap li kwaze avèk Augustin delenkan kounye a la vrèman Augustin delenkan li pran demwazèl la li ale dondon al fè la demann pou Jean Dyela Alcius epi se lè sa rankontr la fèt. M toujou an toujou pase se te yon bèl demwazèl se te toujou nan menm epòk sa e toujou an 1964 tout bagay tou fèt epi vrèman manman ak papa papa papa papa Jean Dieulard Suisse te kòmanse antre nan laj epi papa di bon kòm se yon demwazèl li ye l a diznevan li fini lekòl se nan metye l ta pral aprann si w di w renmen li nou pa gen pwoblèm kounye a se lè sa Papa Augustin delenkan ap esplike moun yo kiyès li ye. Yo pa t byenvni misye nan kay la. Pase se te ongan. Yo vin yo konn ki moun li ye pase non l se yon gwo ougan. Wi! Yo vin konn ki moun li ye nan bouk la. Yo vin konnen pase se yon ougan ki gen plizyè lòt madanm. Ok. Li te gen plizyè lòt madanm. Se sa l fè depi se yon jenn ti demwazèl li pran w nan sent ou. Ok. Epi l pwomèt ou l pral marye avè w epi l mare w. Lakay papa Richie, nan lakou papa Richie. Nan perisil la. Li gen nenpòt 7 fanm tout se madanm li. Tout gen pitit pou li. Tout nan sèl lakou wi. Men moun sa kap sèvil la wi. Hein? Moun kap sèvil nan lakou a wi. Epil fè tout fè manbo l. Malfèktè! Papa k di wi.
Oh Augustin delenkan an. Sa mouri trè mal. Augustin delenkan sa w wè m di w la. Se moun ki fè raraj kote w wè l sòti Milo a. Papa tito ki se. Tito, tito papa tito ou wè la, se nèg ki fè papa. Ebyen frè mwen, banm kontinye baw istwa, kounya la, ti demwazèl la, kòm paran demwazèl la pa vle Augustin pou pitit li, epi papa ti dimwazèl la, papa Jean Diela Alcius, li di w pap desann okap wap tou rete tonton. Kounya misye fache epi l pran Lè a sèt epòk li pat gen afè machin sa men se te cheval, li pran cheval li l moute epi li derape l ale. Epi li vin kwaze a demwazèl la epi l rale yon mouchwa nan pòch li. Mouchwa wouch, wè m sonje tout bagay, wè kòman m ap fè jèn evreu. Li soufle, li souke mouchwa devan demwazèl la. Pandan yo kwaze ansanm. Yo rekwaze ankò yon twa kat mwa pli ta. Men toujou an 1964. Epi, li souke mouchwa a devan demwazèl la, epi tèt demwazèl la ale. Demwazèl la pa wè, l pa tande, se Ogisten delenkan yo ye.
Malgre papa te di l non, li bwote, l al nan lakou a.
Epi se la a, Ritchi e pral pran nesans an 1967. Richie fèt e m kwè e avril 1967. 28 avril, ou wè m sonje tout epòk yo. 28 avril 1967 Richie fèt. Men, pa gen gason. Yo te menm di lè l mouri l pa t ap viv. Humm e fanm chay ki te vin ki te vini e delivre l la, madanm sa a se te moun e lòt bò Lafòsèt. Se te yon gwo fanm chay tout moun Okap te konnen li. Se li menm yo pran, yo gentan moute Milo avè li pou ki al delivre Richie. Lè Richie sòti, ponyèt mwen te pi gwo. Ponyèt mwen te pi gwo ke Tito. Tout moun te gentan konnen li pap viv. Si tèlman yo konnen Tito pa t ap viv, papa a li menm te deja gentan fè deklarasyon e li te gentan pwomèt demwazèl la, an palan de Dieu l'alsiyis, Jean Dieu l'alsiyis, y al fon lòt timoun li pa bezwen ap kriye bay tèt li pwoblèm. Sèke Tito ap gade la se Bondye ki bay madanm nan pitit la. Jean Richie la.
Lè nou wè moun yo nou menm nou panse se konsa moun yo moun yo moun yo ye wi.
Jean Richie la se yon nèg ki te ti tou ki te parèt tou piti. Trè mal trè mal trè mal trè mal Enben frè mwen Richie vin fèt nan lakou a Nan lakou nan lakou ougan Nan lakou a Pandan l nan lakou a manman vin ansent yon lòt frè ankò Ok.

Augustin de Lèman, Papa Tito, Papa Tito, Ougan, wi, li pran pòz konvèti. Li te malad oubyen kòman? Non, non, non, non, non, paske li wè Peristil la moun kòmanse dekouvri kiyès li ye, kounye a li pran pòz konvèti, li pran madanm nan, an palan de Manman Ritchi, ki te pi jèn nan tout madanm ki te gen nan lakou a, l al legliz. Kounya se al nan legliz katolik la Richie li menm li jwenn Henry ki te yon gwo kibòdis e pa yon kibòdis non k ap bat batri l al chita kot mesye a tande sa m ap di w la byen wi kounya la Richie m ap pale w bagay Richie fèt an 67 m ap pale w bagay 69 70 71. Epòk sa yo. Kounye a Richie ap swiv Henri k ap bat batri. Kounye a li menm pou m ba w istwa a, lè l rive lakay li ki sa l fè? Li pran ti bokit, li pran ti bokit dèyè doum, li mete epi l chita sou yon ti chèz l ap frape yo. Non ou di sa, ou di sa wi, di papa misye trè entèlijan e l pran kout papa l wi.
Kounye a la manman mande l sa w ap fè la? I di m konsa, M ap fè sa Mesye Anri t ap fè nan legliz katolik la. Konsa, e konsa pa Bondye mati? Konsa li reponn manman.
Men, se konsa l kòmanse, avèk ti bagay nan lari konsa, li pran ti bokit, li pran mamit, li pran bokit, li pran dèyè doum, li pran dèyè galon, li fè chak jou yon enstriman, epi l pran de ti bra l ap tape, epi l gen yon ti bagay anba pye l, li k fè yo. Epi bay, Tankou ti bagay long wè ee li ap kloure recho li mete l anba anba yon ti bagay li te gen epi l ap frape konsa sa se doum ni epi l ap bagay se konsa wi e pa moun ki moutre l vre enben frè mwen Richie manman papa vin mouri.

Oouyy Kounya madanm nan vin paka tounen kay fanmil paske yo te palel Paske yo te pale yo pat vle misye Yo pat vlel pou misye a Kounya la manman manman Tito vin lage avèk 2 timoun sou bra nan menl Papa vin mouri kite ougan epi kounya 2 timoun Li kite Jean Dyela Alsiyis avèk Tito Jean Tito Epi se la bagay la vin kòmanse, se la moun pral kòmanse dekouvri Richie, kounye a l oblije tounen nan vil Okap. Nan vil Okap, ti tou.
Kounye a lè l rive nan vil Okap, li gon tonton li, li kite tonton an, li kite Richie nan, tou lè 2 yo nan men tonton an, epi li menm ale Pòtoprens. Kounye a se la Richie li menm podyab. Sa l te konn vann, li te konn vann nan, li te konn vann sou estasyon machin Okap pou al Pòtoprens yo. Bon, lè Richi moute, al tounen Okap a manman l, l al vann? Non, pase manman vin al Pòtoprens, li kite l nan men tonton an. Oo!
M konprann. Li kite l nan men tonton an, kounye a Richi li menm, l al vann nan estasyon Okap, bis ki fè Okap Pòtoprens yo. Miche lage pou kòl kounya wi okap li vann dondon. Lal vann kenèp wi kenèp mango lè epòk mango li vann mango lè epòk kenèp li vann kenèp li vann zaboka depi se epòk fri al vann li men sak fè w wè tonton an yo te kitel lakay la te gen nenpòt 5 ti pitit fi se sak fè lè w wè Richie ap mache l konn fòm fanm.

Se avèk fi l vin leve. Mwen konnen si tèlman fè tan avèk fi, li vin, fi yo vin antre nan li, lè w wè l ap mache zèpòl li kase konsa, gen moun ki toujou ap di l lege m, non pa vre. Li pa vre. Se, se, se nèg ki redi pou l rive kote w wè l ye la. Bon, kounye a la, Tito al lekòl. Kounya la frè mwen Richie se li menm ki konn lave veso kay moun yo paske ou konn manman l pa la papa l pa la leswa l al lekòl Li pat gen dwa al lekòl lajounen. Se medam yo k al lekòl lajounen, lè medam yo sot lekòl li menm li t al lekòl leswa nan yon ti lekòl ki pat twò pre di. Wi, ti nèg ki entèlijan li ye. Se yon nèg ki entèlijan. Li li antre nan anfantin 1, nan nan menm ane a yo gentan chanje l nan anfantin 3.
Lè lè Ritchie Pran anfantin 5, moun rele an mwe. Li fè, li fè 1, 2, 3. Li pa menm ret nan anfantin 1 an menm. Si tèlman timoun nan entèlijan, li met on bagay li konnen. Se ti nèg ki trè trè entèlijan. Yon tip sa, depi jan l'ap pale.
Epi frè mwen, se la Richie kòmanse ap bagay. Ok. Ap bagay. Men, li te konn, li te konn, lè fèt chanpèt tou li te konn al vann e, e, e, e bagay devan fèt chanpèt. Ok. Pou m' ka fin konprann byen. Jan w esplike a la, sa vle di manman Ritchie li menm Pòtoprens, lè epi tou Ritchie li menm avèk yon tonton l ki gen yon ekip medam Okap Se la manman kite yo. Se la l kite yo, la vle di l Avèk ti frè l yo. avèk ti frè l la.
Ritchie ap leve avèk tonton l kounye a, se tonton l k ap leve Ritchie, k ap fè edikasyon Ritchie, se pa manman l paske manman l te gentan mouri. Tonton an li menm li t ap travay nan ponp finèb. An fòm fidèl paske papa l te gentan mouri. Papa a te gentan mouri. Ok, ann kontinye. Ah bon? Kounye a la Richi avèk tonton l. Ou pa byen konprann. Avèk 5 kouzin li nan yon kay. Avèk 5 kouzin li.
Nan yon kay. Nan yon kay. Ann ale. Se sa k fè mwen di w, ou wè li sanble fi. Wi, ann ale. Men l pa fi vre. Lè w wè epòl l la kase, se jan ti medam yo mache dèfwa l ap anmède l. Ok. Kounye a, li t ap vann, li konn vann kenèp, zaboka, mango, fig nan estasyon Okap la ki fè Okap, Pòtoprens. Gwo bis yo. Epi frè mwen Richie al lekòl. Men mwen redou konsa li pat al lekòl lajounen li pat gen chans sa. Lanati pat bal chans sa.
Li tal lekòl leswa. Pase lajounen se li k pou pase mòp la. Se li k pou bale lakou a. Se li k pou bale veso a. Se li k pou al nan mache a. Se li k pou ede bòn nan. Vi l te trè mizerab. Se pat yon moun, li pat yon timoun ki te janm kontan nan lavi l. Men li te gen yon vizyon. Men Richie tou i pat janm janm janm gen zanmi e son bagay tout moun te konn ap poze tèt yo kesyon li pat twò renmen zanmi ni fi ni gason lè li gon ti chans i toujou pou kont li apa i toujou ap panse sa te konn pote tonton an sa konn ap poze poze tonton an kesyon sak fèl konsa. Li pa renmen li zanmi. Lè yo ale kote pè a, yo konn poze pè a menm kesyon an, ki sa k pè a di non, pa bezwen okipe w, avèk letan l ap kòmanse, l ap kòmanse, l ap kòmanse. Ebyen frè mwen, Richie ta pral tonbe nan yon gwo eskandal. Lè m di w eskandal la, gwo, gwo, gwo eskandal. Majistra Okap la te gen yon ti fi ke pitit li sanble ti mesye nan zòn yo al vòlè valiz ti demwazèl la epi yo fouye valiz la yo pa jwenn anyen nan valiz la yo lage valiz la nan yon kwen epi se lemon an nan nwit la Ritchi ap sot lekòl li wè valiz la li bese li pranl epi frè mwen y arete Ritchi Tito y arete Tito y arete Tito se sak fè l pa fini lekòl li fè prèske 8 an nan prizon okap. Li soufri. Li soufri anpil. Li fè 8 tan m kwè li soti lekòl. Li soti nan, li soti nan prizon. Li te nan bò zòn 16, 17 tan lè li soti lekòl. E se lè sa a tou manman l vin jwenn travay kay dam nan wi, Laali. Ki jan dam sa a rele? M pral ba w non l wi. E pa t Laali non. Madan Maks Aldòf. Ki te yon makout. ki t abite sou wout frè, Petyonvil. Se la manman Ritchie t al travay. Kòm bòn. Se la tou, lè manman vin chache li Okap lè vakans, se la nan lakou a, li desann kay moun yo, se lè sa a li pase vakans la epi apre manman an mennen l tounen Okap. Kay tonton l. Kay tonton an. Se sa.
Men, li te toujou renmen komès li. Ritchie? Wi, manman. Li te toujou renmen komès li. Li te sitèlman vin renmen komès li, kounye a li te vin al vann nan mache. Ok. Hein, li te vini. Li te mache.
Okap, Okap.
Tout moun konnen ni, lè sa yo te ba li yon ti jwèt non ki rele Manmi Leya. Manmi Leya.
Hein. Tito kounye a wap vin chèche Manmi Leya. Wi!
Yo te ba li yon non jwèt Manman Leya pase jan l abiye toujou, li te toujou konn met wòb sou li. Gwo wòb sou li. Wi! Kounouya la, li te si tèlman son moun ki renmen biznis, li renmen komès, kounye a li te vin pa satisfè a afè vann nan estasyon an.
Kounye a la l te vin pran desizyon pou l al vann nan mache Okap la. Kounye a lè l al nan mache Okap la, kounye a l gen lo bannann, li gen patat, li gen manyòk, li gen tout afè l te vann. Men yo te ba l yon ti jwèt non. Yo te gen yon ti jwèt non manman rizyèz. Hein yo te bal yon ti nurèt non yo relel manman rizyèz pase chak fwa yo te konn bal yo te vin bal non manman rizyèz la li gendwa fin mandew on goud pou lo patat la epi ou re mandel ankò l dou goud edmi ok te gon madanm ki te sou kotel la ki te rele rizyèz epi yo tou relel li menm ki sou kote madan rizyèz la manman rizyèz kounya tout moun okap konn li vin sisou non manman rizyèz kounya li vin pèdi tito a tito a vin pèdi. Ti twa jete pou ti moun pi do.
Kounye a la se manman rizyèz yo rele l. Kounye a manman rizyèz depi w tande yo pale de manman rizyèz tout moun konnen se de ti to. Se de ti to y ap pale. Kounye a se nan vann se nan vann nan vann nan vann. Kounye a la li vin kòmanse fè ekonomi. Kounye a l fòme yon ti djaz. Pase li te gentan aprann jwe batri depi nan Wi, wi!
Entèlijans li, entèlijans li, entèlijans li. Kounye a la se nan sa li vin li vin fòme yon ti djaz yo re e Okap, yo rele, premye ti djaz Ritchi jwe li rele Lougawou. Lougawou. Enhen, premye ti djaz li jwe. Nan vil Okap oubyen kote gwoup sa te?
Non, nan vil Okap.
Nan vil Okap nan Risèz. Nan Risèz. Enhen. Djaz la rele Lougawou. Sa te premye ti djaz li te jwe. Epòk sa te gen te gen ti nèg la wi Aly Larivière li menm papa l te jwe nan tropik e septan oubyen tropik m pa sonje youn nan djaz sa yo papa te papa e Aly Larivière menm te lekòl kajfrè lè Aly Larivière ap sot lekòl epi Richie yo timoun sa yo kanpe ap gade Aly Larivière k ap pase ou konprann pase Richie afè l pa t bon ou konnen machann Manman rizyèz. Kounya la poum baw istwa manman rizyèz pi byen kounya, an palan de Tito. De Tito ki se Ritchi kounya. Ki vin tounen Ritchi.
Epi manman rizyèz frè mwen, men tout moun nan mache ape l. Entèlijan. Ya. Entèlijan konn peple. Fini.
Men frè mwen, ou paka achte kredi nan men manman rizyèz. Aah! Achte kredi nan men manman rizyèz? Eehh! Li pa vann kredi. Depi w achte nan men manman Rizèl se peye l menm kote a. Epi frè mwen, li vin jwe ti djaz la, m di kijan m te di non djaz la, Lougawou. Epi Lougawou se li ki te maestro l te ye nan Lougawou. Kounye a antan l nan Lougawou kounye a la, yo vin fòme Les Envies Jouées de Okap. Se la l pral pran, se la la, kounye a la li vin pa vann nan mache ankò, I vin gen youn nan kouzin yo ki kenbe komès la pou li, epi li menm, li vin jwe nan lèzanvijwe. Men tout lè, tout lè li nan lèzanvijwe a. Ki jan rele li? Ki jan rele li? Kòman rele la? Manman Rizyèz.
Manman Rizyèz. Manman Rizyèz. Wi, se sa. Se toujou non sa l kenbe. Wi. Se toujou non sa.
Men non an li menm, li pa t twò gen pwoblèm ak non an, paske l konnen se pa non l vre. Se man, e dam nan sou kote l la ki te rele. Rizyèz, epi yo menm, yo tou bay non an Manman Rizyèz paske yo te toujou ansanm. Kounye a, an palan de sa, kounye a Manman Rizyèz li menm li vin louvre, li yo vin fè ti djaz la ki rele Lèzanvi jwe de Okap. Kounye a se lè sa l kòmanse ap ekspoze l, l ap kòmanse jwe batri, wi. Men tout tan an, ou tande m ap di sa a, li potko gen kò toujou non. Tou piti wi. Li pa t gen gason sou li non. Men sèl bagay m ap di ou, lè sa yo, li pa t twò fanbre. Li pat twò renmen fanm. Men lèm diw li pat renmen fanm nan li pat renmen gason tou non. Men li te toujou apa. Apa a se yon bagay li pran depi nan nesans tou piti. Ou konnen li te gon defòmasyon lèl fèt. Yo panse li pa tap viv. Sa di son timoun kòmsi ki manke e se li pa janm fonksyone sou senkyèm sans la se toujou sou sizyèm sans la li fonksyone. Ou konprann sam vle diw? Kounye a la vrè mwen men li te gon bann lòt tonton ni okap ki te konn ap siveyel. Zanmi si si si pat gen tonton sa yo e son timoun ki gen larekonesans wi li ye si w wè l pat gen tonton sa yo Richie pa tap Richie w wè l ye jodi a non hein pase l gon zanmi li pi bon zanmi l e e mouri nan vòlè wi humm e yo menm di konsa l te kòmanse lage kò l nan vòlè tou wi ok hein leswa y al kase bagay moun humm mache kote w wè manman rizèz tap vann nan li konn leve leswa. Li pran bagay machann. Menm machann, menm machann ki byen avè l yo. Byen antandi, lè l ap antre nan mache a, tout moun wè se manman rizyèz. Wi, men li swa. Li konn pran, li konn al kase bagay moun yo. E chans wi. Chans. Lè tonton an pran l. Tonton an, yon gwo tonton, tonton an di, Ou pa fanm, ou pa ka ap mete rad fanm sou ou, manman rizyèz. Ou konprann? Se lè sa yo li chanje bay rad sa rad fanm nan li pa metel ankò kounya la se lè sa yo kòmanse relel jan ira. Jan ira kounya la li vin pran li vin pran bon sans li kounya li vin pote sans manman kounya li kòmanse ap fòme kòl kounya li te vin jwenn yon ti djaz te gen yo gen plizyè ladan te gen lapòt te gen ali yo te vin jwenn yon ti djaz ki rele lakòl lakòl se nan lakòl la kounya la yo vin jwenn chans yo vin pati. Kounya lè yo vin pati, kounya la. Yo pati alakòl. Hein?
Yo pati alakòl.
Wi men yo pati alakòl men ide a se pa yo e pa pou yo te rete. Yo kraze lakòl. Yo kraze lakòl. Tout nèg fon branch. Tout nèg fon branch. Men Richie li menm li pat renmen Nouyòk. Ok. Li pat renmen Nouyòk. Premye djòb li jwenn se te nan Bouklin kay madan Fanfan. yon restoran, li te konn lave veso anndan pou moun yo. Ya. Paske ou konnen lè sa l potko konprann, li fèk antre nan sistèm nan e li te renmen travay e vin jwenn li jwenn restoran an, restoran an se branch li, ou konprann, se nan, se nan, kounye a la, kounye a sa k te vin efere a se kèk lòt moun ki moun Okap, lè yo vini nan restoran yo rele manman rizyèz li fache.
Ou te konn non an depi nan mache okap. Moun ki konn nan mache okap konnen l se manman rizyèz oubyen tito kounye a lè yo di l non sa yo isi si w wè li si w rele l manman rizyèz l ap fache wi li pa vle moun rele l non sa yo ankò petèt tito a petèt tito a men manman rizyèz la ta vle pase li pran baton pou manman rizyèz la tonton an te kale l men tito a l pap fache tito tout gad manman rizyèz la l pa janm met rad gason sou li non. Se rad kouzin yo k sou li. Se sak fè tonton an ka di tonton an di konsa, ou pa fanm, ou pa ka pede mete rad fanm sou ou. Kè sak fè Doreno manman rizyèz. Men manman men tonton an li menm pa m sispèk nan li panse se pou rad la. Wi! Li pa janm konnen poukisa yo ba l non an. Kounye a misye Nouyòk. L ap travay nan yon restoran. Wi, kounye a l travay nan yon restoran. Kounye a la te moun yo sanble, yo vin mete l deyò. Pase jan dam nan vin peye. Dam nan te, dam nan e moun mwen li te esplike mwen e sanble gon kòb ki te nan pou madanm nan te peye limyè sanble li pran kòb la. Enh li pran kòb la. Kounya la sanble madanm nan mete l deyò nan restoran an. Enh non pa di podyab pou moun sa yo pase vòlè pa bon.

Lè vin bo sa tout moun wèl ou jan ira. Kounya se lè sa li fòme yon jazz ke le tapaj. K. Li rele yon jazz ke le tapaj, se lè sa, men lè sa pitit mwen si w wè epòk sa, Richie a yon fanm pa gen diferans. Li sanble fanm nan anpil! Ou konnen lè sa Michael Jackson t an vòg, li fè cheve a menm jan Michael Jackson, li rale devan, li glise dèyè. Mike, fanm pi! Lè sa li te pran Gassman avè l. Lè sa yo t ap travay nan yon mòl Miami, yon mòl 163, yo te konn vann soulye pou yon Italyen. Gassman avè l? Gassman nan Haiti. Tou lè de te nan menm kote?
Yo t ap travay nan yon mòl, yo te konn vann soulye. Nan 163? Nan yon mòl 163. Nan Miami Beach. Kounya la sa e e e gasman nan li menm e te konn fè e te konn vòlè soulye fè richi al vann deyò a humm. A men kouman fè al vòlè lal vann li deyò a. Non tankou si w vin dèyè yon soulye ou renmen soulye sa li vann 50 dola si w renmen l yo di w konsa y ap fè w jwenn li a 25 ou di kijan yo di w sot deyò a. Hee kounya la Gasman menm veye kot kamera yal kanpe konsa epi Richie pran soulye al pase pa dèyè Gasman epi lal bay moun nan pou 25 dola kòb sa diran jounen an lè yo fin nan travay yo separel men fòm diw italyen an se te yon pederas humm italyen an te renmen yo tou lè 2 humm humm. M pa gad yo chak pase men italyen an te renmen yo. Italyen te italyen an te konn pran yo mennen yo lakay yo al manje avè yo, yo konn al nan lanmè yo benyen.
Kounya yo fè tapaj e yap vann yap vann nan mòl 63 a. Wi, nan men se menm kòb sa yo pran pou yo fè tapaj. Ok, kòb kòb e kòb vòlè soulye yo wi, kòb vòlè soulye yo fè tapaj. Yo fè tapaj.
Kounya nan fè tapaj fè tapaj, kounya la diskisyon pete. Gassman vle pou l mayestwo. Richie di non w pa ka mayestwo. Pou w mayestwo fò w konn jwe yon enstriman. E enstriman ki pi pi bon pou yon nèg konn jwe pou mayestwo se oubyen yon kibòdis oubyen yon batri. Gassman pa konn youn ladan yo. Gassman pa konn. Jean Hera li menm jwe l?
Li jwe batri a.
Ok, li pa t ko rele Richie non? Non, non. Jean Hera. Kounye a la, sa l fè li menm, yo divize. Ok. Kounya Gazzman al fòme yon lòt djaz Kounya se pandan Gazzman nan lòt djaz la li menm epi yo vin rele l yon gwoup yo rele Dizay Gazzman? Wi E li al palavota avèk e Ali? Sa pa Sa son lòt kès Se sou Ritchie m ye Kounya Ritchie li menm li rete li fon albòm solo pou kont li Pandan album solo a ap mache, Zenglen li menm te vin bò isit. Zenglen avèk Gary Didier Perez, yo di m nèg sa li menm li vin gwòs an elefan. Kounye a Gary Didier Perez la vin kite Zenglen pou yon ti fanm yo rele Katia l al Orlando, yon kote yo rele Orlando. Kounye a la yo vin bezwen yon lòt atis ki kab kanpe, ki ka ekri pou Zenglen. Kounye a, se lè sa a yo vin wè potansyalite Richie, Jean Lira, Kitito, Manman Rizèz, epi kounye a yo vin pran l. Yo vin pran l nan Zenglen. E nan Zenglen pa rele Richie a?
Se nan Zenglen kounye a la, te gen, kòman nèg sa a rele, gade jan m bliye li, ki te mayestwo djaz la a sèt epòk, e yo vin pran Richie. Kounye a se lè sa Richie pral moutre kiyès li ye. Se la l pral Richie?
Wi. Men non Richie a, ki kote li soti? Talè m pral di w.
Kounye a la frè mwen, yo fon yo fon ti djaz, premye albòm yo fè, lè sa w te gen Gracia Delva ki te kite Djakout, ki te vin pa bò isi, epi Gracia li menm te Bahamas. Yo te ba l yon zèl, yo te lage l Bahamas. Pou Gracia t antre Miami, se se pa papye non k mennen Gracia de Bahamas Ayiti. Yo mennen l nan yon chaloup nan nwit, yon kote yo rele e Malbori, nan nwit, yon kote yo mennen l rele Key West. Kounye a gen yon nèg ki rele Deland Jòj. Deland Jòj la li menm se li ki manadjè Zenglen, y al pran Gracia Key West. Kounya lè yo mennen Gracia la kounya se lè sa Gracia bral fè pati zen zenglen humm men la majorite mizik yo se Richie k ekri yo se sa pase Richie li menm pa bliye papal t on ougan ougan ret on ougan ougan rete yon ougan se pa san rezon ou tande moun yap di w Richie se gwo maestro se gwo maestro men li gen ougan l nan san l e l gen dòz sou li. Siw wè Richie non jazz la kite jazz la, jazz la tou kraze humm el entèlijan lè lap kite jazz la li fè konferans de près lap voye lèt pou eskizel pou l fè w konn se yon bon moun li ye humm wa fè maji paw humm.
Humm ou pral annik kite Gracia si Gracia pat gentan popilè se te pou mizik Gracia pa tap viv ankò nan wouyy aahh e pa nèg ki boule maji pou senkòb non ou wè Gracia annik fini li pran Frero avèk Reginald Cangé li remoute zenglen ou pral annik kite ti mesye yo bat bouda yo annik kite ou wè tou lè 2 te jwe

Depi l rive nan yon djaz jazz la Depi l rive nan yon djaz li pran chante al moun tou men depi w kite tou l dejwe w ou pa gen dwa janm anyen Kounya la klass se youn nan djaz kap byen pase ou pa ka di 3 djaz nan HCMA la pa di klass nan pap E maji Hein Maji
Klass ap jwe byen wi Tande
lè w wè l fè djaz yo konsa moun nan kap chante a kiyès ki jan chantè klass la rele Pipo Pipo Pipo pa menm konnen le sa lap fè

Avan sa w te konn freo te konn Reginald Cangé? Se pat sou Richou tande tout nèg sa yo te gwo chantè? An men poukisa yo pa gwo chantè toujou? Poukisa yo pa gwo chantè toujou? Non men esplike mwen! Poukisa yo pa gwo chantè toujou? Tankou tou bagay de Pipo la, kite m panse pou mwen. Pipo m di w si Pipo, Pipo se yon nèg yo di m ki dezòd anpil. Kite l bat bouda l. Ki jan Jean Clare te klass? Kite l bat bouda l li kite klass pou w wè. Mande l li pral mande. Depi ou kite Richie ou chi wi. Sa vle di se Richie kap ki minis. Se Richie k bagay la.
Li gon bagay sou li ou vle. Hein? Li gon bagay sou li. Li mete sou chantè yo. Peristil la li toujou reskonsab pou papa. Peristil papa l gen. Peristil la Milo.
Se chak ane la touye 21 bèf. Ahh! Richie ri. Richie menm.
Chak ane l pran pòz se djaz la kal nan toune. Li gen lè fòl al bay djab manje. Malfektè? Ki koze sa yo? Malfektè?
Humm, ou pa wè tout moun respekte l? Konsa li mare tout moun wi. Humm, li mare tout moun. Kouman mare tout moun nan? Humm, en? Se Bibo ki te djaz la?
Manman mouri. Wi manman l mouri. Wi manman mouri.
Ou pa konn kote l fè antèman manman? Ki bò? Nan peyi sid la. Ki koze sa a? Aah!
Lè map pale nou menm nou pran bagay yo nap fè wont lè map pale se bon koze map se nan peristil papa wi Milo wi lal antere manman an. Ki koze? Pase papa te dil ke lèl si tout fwa manman an mouri anvanl poul antere manman an menm kote avèl. Ki koze sa yo? Swiv lè Richie swiv swiv Richie pou wè lè lap mache si l pa gon ti dobosi.

Ou pa mande pou kisa l gwosi a? Se sa m ap mande pou kisa a? 521 zonbi l gen sou do l lè l ap antre. Nan djaz la? Yo loud sou do l li pote ba yo. Ou menm ou pa wè. 121 zonbi. Ki koze sa? Lè l fin jwe. Lakay Richie, pa tout nèg non. Lakay li l gen sèkèy. Nan chanm kay li. Li di chanm sa madanm li pitit pa antre non. Li toujou gen menm fòmasyon ougan papa l la wi. Sa se Ogisten, Ogisten Granbra, papa, lè papa a te mouri, papa a gentan fè pagarè.
Klas sa ap byen jwe wi. Se pa klas kap byen jwe. Ou te mèt ap pi byen jwe ke klas, se klas wap wè. Pase depi Richie non bagay se konsa l ye. Enben Pip. Pipo pa anyen. Tann dat Pipo ap chante. Pipo te gen passion de Montréal li pase koman jazz la rele li pase engarout li pase bel jazz li pase anko koman lot jazz la te rele li te nan ale la rivyè les garçons li pat toujou chantè mwen chè frè mwen mwen gon seri de bagay m pa vle pale se pou moun pa rayim se pou moun pa rayim. Richie chak ane l touye 21 bèf. Milo nan perisil papa l lan. Pa gen moun nan lakous ankò non. Tout moun ki te nan lakou sa yo, timoun kou granmoun, tout mouri. Tout mouri. E jouskaprezan manman k mouri a gen moun k ap poze tèt yo kesyon.
Ki koze? M pral di yon bagay la ou p ap di moun. Se nan lakou peristil papa l la I mare Pipo.
Sa w di? Nan lakou papa l la Milo. Donk e la Pipo mare. Pipo pa ka kite djaz la? Pipo pa ka fè krik.
Dayè l di konsa l pap fòme lòt djaz ankò a laj li ye la m kwè l nan 53 zan, m kwè l fèt an 67, fò l nan 53, 54 yo. Ido l pap kite djaz, li pa pral nan kraze djaz, refòme djaz.

Non men marel mare pipo a se pou byen pipo wi pase pipo pa vle ret nan djazz ou pa wè pipo pi byen kounya pipo jwenn byen. Eeh pou byen l.
Wi se pou byen li pase l ta pral kite djazz sa l ta pral pipo tap vin tounen yon moun ki pa gen vi li tap tankou reginal cangé ou wè reginal cangé ka janm anyen. Ah e pou byen li mare l. Anh pipo ap wè l tande tout sa w di la pipo pral wè l. Pipo pral wè l. Tout
Tonton dezirab komedyen pa nou al pral wè l sou youtube.